Mwen fè anpil moun nan Liverpool la ki Arsenal. Kisa moun yo genyen de Arsenal moun yo pa kwè nan Arsenal la. Ditou, menm kèk moun sa. Menm jan w ap di an son dife bay mayi, Arsenal lan son lawoland li ye, menm si w wè l rive nan dènye jounen yo mèt asire yo ke yo gon tenten ke l ap fè. Yo pa ko. Wi se vre yo ta swete, mwen menm te swete Arsenal. Paske pa rapò avèk travay wè Arteta fè anndan ekip lan, sou 2 dènye ane sa yo, ou santi son ekip ki grandi, ou santi ke se pa menm Arsenal sa ke nou te konn wè a. Men. ki nan yon move moman, nan yon moman ki gen yon sitik twòp pou li, ki twò fò pou li, m panse ke se sa k rive l. Men m panse li se Liverpool la ki fè m plis mal paske Crystal Palace pa genyen l ap defann, men Aston Villa gen plas Lig dè Chanpyon l ap defann. Sa vle di m ka konprann Arsenal k ap pèdi 2 zero devan Aston men M p ap konprann sa non. Non m ka konprann li Fofana. Non m p ap konprann li.
Non m ka konprann li. Se vre ke Arsenal ap goumen pou tit men lè w pran Aston Villa li menm li konnen Tottenham pèdi 4 zero. E li menm li konnen fòk li genyen. E m kwè yo te gen menm pwen.
Wi. Wi yo gen menm pwen.
E sitou, sa ki bèl nan dosye an, sè ke Tottenham gen yon match an reta. Aston Villa te gen 60, Tottenham te gen 60. Aston Villa te jwe 31 match, yè fè l 32. Tottenham li menm li te jwe 30 match, avan yè te fè l 31. Sa vle di gen yon match an reta. Kounye a Aston Villa bat Aston Villa gen 3 pwen, sa vle 63 a 60, menm si Tottenham ta bat, l ap vin egzeko ansanm avèk ekip Aston Villa a, m panse ke Aston Villa fè fè travay li. Wi wi, paske li li konnen l gen Liverpool, lè w kapab pran 3 pwen sou Arsenal e w konnen w pral jwe a Liverpool e ou gen Tottenham k ap goumen avè w pou katriyèm plas la, Bon sa son bon travay. Men eske n panse defèt Arsenal pandan wikenn nan la lap gen repèkisyon sou lig dè chanpyon an semèn sa a? M pa kwè sa. M panse sa.
Non m pa kwè sa. A wi m panse sa. M pa kwè sa non. Paske kite m di nou, kite m di nou Kemi, eske w pou mwen menm lè w ap gade ekip Arsenal lan li plis anvi chanpyon premye lig lan ke lig dè chanpyon an? Paske wi yo ap jwe lig dè chanpyon men lide yo se sou premye lig lan. Men Fofo yo konnen yo pa favori Fofo.

E Premier League la, Manchester City m konnen yo nan ap jwe mèkredi fas a ekip Real Madrid nan Lig dè Chanpyon, men m panse match sa a, ekip Real Madrid yo gentan jwe depi yon samdi pa rapò avèk match sa a l ap prepare mèkredi fas a evèk ekip City an, men City li menm. Nan chanpyona Angletè la ki nou konnen defèt Arsenal e li vin pran tèt klasman an. Wi wi wi.
E eske nou panse tou ekip City an li menm e rès chanpyona a kòman nou wèl nan Premier League la? E kòm semèn sa a. Pase li talè li pral jwe fas avèk ekip Real Madrid la wikèn e semèn sa a pandan ke li pran tèt klasman e nan chanpyona Angletè la.

ti pakou Arsenal m pral gade l sou telefòn nan la e pou m ka bay pakou City paske m kwè li sou telefòn nan m pa konnen si entènèt lan ap e ap ban m chans paske entènèt sa frè m lè l rete nou konnen kisa entènèt lan fè men kounye a anvan n rantre nan dosye sa Fok mwen fon chita. Eske m pa konnen men eske pwoblèm sa ant Arsenal, Liverpool oubyen Chelsea oubyen United lan se vrèman se City k twòp twòp pou yo oubyen pandan 3 dènye ane sa yo se yo k pèdi chanpyona a? Sitou pou ekip Arsenal e Manchester United la m panse ekip sa li gen pwoblèm li gen pwoblèm talan. Li gen pwoblèm talan. Si m pran ekip Manchester United yo dan li pase, m panse pa rapò avèk tout jwè ke n konnen k pase nan ekip sa a. Epi depi apre depa Cristiano Ronaldo kòm m panse dènye gwo talan ke yo konnen, jodi an la lè n pran tout ekip Manchester United lan, M panse nou pa ka konte sou anpil jwè vrèman vre m ka di ki ka kenbe ekip sa pou mennen l lwen pa rapò avèk jan ke jwè avan yo te konn fè. E lè w pran ekip sa ki pase Paul Scholes, ki pase Tevez, ki pase Ryan Giggs, ki pase Van der Sar Bagan, ki pase Rio Ferdinand Rio Ferdinand Rio Ney te yon bon jwè tou. Bon pou Ney wi.
Sa vle di m panse jodi an la efektif ekip Manchester United lan Li pa li pa telman Di nou te anpil bagay. E men eske kounye a eske Manchester United. Sou jwè vre mwen te mize nou nou panse nou konnen se te fransè a e gen anglè a tou Rashford epi fransè a ki se Anthony Martial men jiskaprezan m kapab di jwè sa yo pa arive dekole vre yo echwe yo echwe m pap di yo echwe non men gon bagay gon atant nou te genyen 2 mesye sa yo nan ekip Manchester United lan m pa rete kwè jodi an la m panse yo sou wout vre pou yo dezi nou. Men kounya banm eseye chita ak yon bagay. Eske kounya Manchester United pa pran nan yon blòf? Wap pale de yon blòf? Koucha? Koco sa man kocan jwè paske gade byen pou wè Manchester United chita ekip li dènye man sa sou 3 dènye ane an sou dènye nivo Ajax ou sonje Ajax ki elimine Real de Madrid la wi ekzakteman se 2018 yo li pran kounye a yo pran 3 jwè m kwè 3 jwè yo pran non yo pa pran 2 non yo pa pran 2 men yo kraze ekip sa yo kraze ekip sa yo pran van de beek yo pran ayayay gen yo pran toujou gade m bliye gen gen kale men anpil.

Men sou 4 dènye, an nou di sou 3 dènye ane yo la, stabilizatè ekip Barcelone nan se De Jong li ye. Swiv byen, Pedri sou teren an, Gavi sou teren an, De Jong pa sou teren an, ou santi ekip la pa nan bon bagay. M dakò avè w. Depi lè l te blese a, ou wè lè kòmansman sezon an De Jong blese, ou wè Barcelone nan difikilte. M dakò avè w. Kounye a mwen di w, èske nivo sa l ap jwe nan ekip Barcelone, èske li a menm nivo sa l te ye nan ekip Ajax la? Se pa menm ekip. M dakò. Pa bliye, li nan FC Barcelone, lè l nan FC Barcelone gen Real, gen yon pil gwo ekip ke y ap kontre toutan. Men lè l te nan Ajax lan l diferan. Wi. Bon moman mwen panse, mwen panse nivo l. Apre Lig dè Chanpyon nou fin gad De Jong, èske nou te wè De Jong nan chanpyona Peyi ba? M pa kwè. Non non ekip Ajax la te bèl anpil wi se Men men men men men M panse m panse se yon ekip ki te ekstraòdinè Ekip lan tèlman te ekstraòdinè W ap gade ekip Ajax lan pa rapò ansanm avèk e Real de Madrid Mesye yo boule yon boul sou Real de Madrid Se sou kay Real yo elimine Real Madrid A monchè se yon bagay ekstraòdinè wi Mwen mwen panse ke se nan se nan fo pa sa ke Manchester United pran Si Manchester United pap pran nan fo pa sa pase Ten Hag Kounya eske Manchester United an swa tou pa gon pwoblèm eske pwoblèm nan wi se vre nou ka di Ten Hag men eske li pa gon pwoblèm de konfyans menm an swa Manchester United la
Eske se vre son konfyans an swa? M panse sa wi paske man nou pèdi Manchester nou pèdi Manchester United Ki chwa jwè y ap fè tou Fofo? Non men nou pèdi Manchester United Lò m ap retande Fofo.

Nou pa ka konstwi yon ekip sou bati moun.
Nou pa di pou konstwi ekip avèl. Non, m pa di sa. Men mesye, pa di m nan lè ke ekip Manchester United la achte Casemiro l pa ka itil li. Real pa vann Manchester United yon jwè fini. Li pa vann yon jwè fini. Men depi lè li vini Casemiro. Depi lè li vini nan United li pa montre nivo Real li tap jwe a tou. Fòk nou di. Ebyen kounya poze pwoblèm nan de fason.

Pou 2 rezon. Premyè rezon an, Casemiro gen 30 an, dezyèm rezon an Casemiro pa gen anyen a pwouve ankò, ou pran tout lig dè chanpyon sa yo, se vre sèl bagay Case tann non, sèl bagay Casemiro ta petèt gen a pwouve sa Brezil. Men apre sa, m pap bati ekip mwen pou m pran Casemiro paske l pa gen anyen a pwouve, li gen 30 an, youn nan meyè medyan defansif ke m wè ekstraòdinè. Men mwen pap pran n dezole.

Ki fè ki nan pa di li anvan.
Nan kòman an.
Sèlman li tou ou wè son bèl medyant wi fanm. Men aprè sa ki tit li pran pou di a ou wè ka se ou wè Claude Martelly li chita lap esoufle. Non li vin li vin andan real li chita li vin andan real li chita
youn nan pi bèl pati e karyè Claude Martelly se nan real li chita ti gadwa li ta ye.
Se menm jan banm di w Paul, menm jan kisa w panse Christiano ta vle ap pwouve nan Juventus? Ankò. Anyen.

Yo ka sèl bay Tottenham 4 zero gen Brentford ki fè ki bat ekip Sheffield United nan 2 zero Burnley fè 1 a 1 avèk Brighton Manchester City bat Luton Town 5 a 1 m kwè ke piti an fon gòl Haaland De Bruyne make wi fon gòl De Bruyne make Nottingham Forest fè 2 a 2 avèk Wolverhampton sa se te yon match a rebondisman gen Manchester United ki fè 2 a 2 avèk Bournemouth sa se yon match a rebondisman match a rebondisman men petèt m panse ke ki te ka fè mye ekip Manchester United lan Liverpool pral kraze bagay lan nan dimanch dimanch byen bole lèm rive m wè 60 tièm minit de jeu ap jwe lèm gade m wè 1 a 0 sou Liverpool m chita m di banm gad match lan lèm gade m wè match lan fini 1 a 0 Liverpool gaspiye match lan e antrenè a m kwè Klopp fè 2 erè nan match lan premye erè Klopp fè li retire Nunez dezyèm erè l fè li retire Dias. Se vre ke ou santi nèg yo tap esoufle, men kanmenm lè yap mennen sou ou se pa 2 meyè jwè w yo ke ou retire nan, paske sa li peye l. Westham United tonbe lakay devan ekip Fulham nan 2 a 0, e Arsenal tonbe devan ekip Aston Villa a 2 gòl a 0. Match sa, m te pran plezi m pou m gade match sa Kenny, se yon match ekstraòdinè, match sa fè m santi ke. Nan ki nivo ke ekip Aston Villa a chanje? Nan ki nivo Aston Villa son lòt ekip? Wi, e petèt gen moun ki pa vle dakò sa, gen moun ki pa vle kwè sa, pou mwen menm, mwen panse lè vin retire ekip Manchester City a, lè vin retire ekip Arsenal la, m retire ekip Liverpool lan, pou mwen menm mwen panse ke se Aston Villa ki pwodwi pi bèl foutbòl. M panse se Aston Villa ki pote pi bèl foutbòl yè, dezyèm mitan an li bay Arsenal yon leson foutbòl. Men premye mitan yo t ap soufri match la. Non premye mitan yo t ap soufri men se nòmal paske yo pa gen yo pa gen pou yo pouse tèt yo twòp. Gon ti piti yo rele Marquinhs anndan ekip e wap e pa Watkin non. Non, nimewo 7 yo a. Ayayay Kèbi Kèbi si wap gade misye menm m ap gade vizaj li kòmsi m santi son nèg ki aje. Men Keby misye ekstraòdinè. Yo bon defansè yo rele e non non non non Douglas Costa non non non Diego Costa wi Diego Gen Diego Carlos la Diego Carlos Keby Keby son dyab son dyab Yo konn sa tou andan teran yo gon meksiken mwen panse eske Mwen se mwen yon meksiken. Banm gade l, li gen li nan menm la. Yo gen 2 bèl jwè nan teren yo. Ekip Aston Villa a, li te kanpe 4 2 3 1 anba kan yo jwe avèk Martinez ki fè yon bèl match. Paske mwen wè gon gòl ki pa fèt mesye nan nan premye mitan an, se anlè l, son bagay ekstraòdinè. E dèyè a yo jwe avèk Locadin ki jwenn yon fòm ekstraòdinè paske se li k bay pas gòl lan. Yo jwe avèk Torres, yo jwe avèk Diego, Diego Carlos lan ki ekstraòdinè. Konsa,

M pa konn si w wè match sa yo nan wòm up wi. Se yon bagay e Li soti nan Roma? Nan Roma. Nan Roma. Epi yo jwe avèk Rodgers, Diaby, men Diaby ki pa t bay yon bèl match, epitou Watkins m panse ki meyè jwè match lan ki fè premye gòl match sa a Kerby e se yon match ekstra ekstraòdinè. Nou pa gen tan devan nou, nou ta sipoze pale de ekip Manchester City a, men nou pap gen tan non, nou prale an Espay paske li gentan ap trape 1. Anvan, fòk nou di Chelsea bat Everton 6 gòl a 0, Cole Palmer fè 4 gòl, sa fè ke Cole Palmer, Misye an sante! Ah misye an sante! Misye an sante! Avan 3 gòl li fè, li fè 3 gòl men la li fè 4 gòl, kounya li gen 20 gòl, li jwenn Erling Haaland ki fè yon bèl gòl avan yè,

Men kriz lan se depi aprè Roman wi. Exactement e sa m di. Sa vle di se pa rapò avèk depi vant ekip sa a ou santi gon gon bagay ki kase nan ekip lan ki ki pa mache ankò. E se sa k pral fè yo pral pèdi yo pral pèdi piti kale kale nan Real lan. Kepa?
Non Antonio Rudiger.

sou menm mèt avèk Manchester City, sa vin fè ke selon lwa UEFA a, yo tou 2 pap kab reprezante. Swa City kanpe oubyen Girona kanpe. Ou wè City pral kanpe pou l bay Girona rantre tèt li? M pa wè sa. A monchè sa vle di si Girona kanpe la.
Son sèl bagay ki gen pou fè, pou Girona foure tèt li nan Lig dè Chanpyon, fòk gwoup City an. Jwe estati.
Vann Girona.

Se wè ekip la kap jwe pa rapò avèk lòt yo. Lèsa ou ka di ah nenpòt ti fo pa e Real fè ou santi ka bon bagay. Men pa gen. Dezole pa gen. Barcelone bat difisilman, yon gòl a zewo, yon sipèb gòl de Joao Felix e yon toune akrobatik, m panse ke se. Sa fè pati, sa ka fè pati de youn nan bèl gòl ki genyen nan tout weekend nan. Donk, paske Joao Felix jwe yon bèl match yè. Yè, sam, samdi, wi, Joao Felix jwe yon bèl match samdi. Men, kanmenm, e, ou wè ekip Barcelone nan, li te mete, nou prèske di ekip B an. Ou wè Barcelone te chita ap tann match la, wi. Se nòmal. Tout ekip deja jwe nan Lig dè Chanpyon. Wi, paske Barcelone konnen ke li pa, pa gen anyen ki pral fè l chanpyon la.

Se premye fwa ekip Bayer Leverkusen an pral chanpyon. M panse ke sa di on pil bagay. Wi sa se yon gwo fèt wi. Premyèman li mete ekip Bayern nan deyò. Bayern ki te fè ki te fè 11 an ap chanpyon. M kwè sa. Bayern ki te fè 11 an ap chanpyon. Li mete Bayern deyò e m panse ke e lòt ane Manje e ekip m la non Manchester lòt ane ekip Xabi Alonso an bon lòt bagay ap pwouve men m panse ke ekip sa map gade kap jwe an la se pa chans non se pa yon chans yo bay paske ann chita nan chans Leicester banm yon chans.

M panse M ta bay papi, m ta bay, m ta bay papi. M ta bay bagay pou moun dechmi la. Wi, wi. M panse e sa k fè m di w, sezon k ap vini an la n bezwen konfimasyon. Konfimasyon pa rapò avèk ekip Liverpool se nan sa l montre nou sezon sa a. Nou bezwen al wè vrèman vre e l ap e ni pou Xabi Alonso tou. Xabi Alonso bezwen montre nou vrèman vre se bon pou chans ki fè l ap fè sa l ap fè a nan tèt ekip Liverpool sa. Si l dakò rete nan tèt ekip Liverpool sa, sezon k ap vini fòk li met yon ekip chita, li pral jwe Lig dè Chanpyon, omwen m pa di chanpyon men kanmenm pase kade final, kap kade final nan pou l ladan l. Fòk li moutre nou ke lap batay. Li pa rive nan kade final pèdi tankou timoun yo di non. Men Kerby, eske yo gen efektif pou yo premyeman? Non, ap chache moun pou son chanpyon. Bayer Leverkusen, pou yal nan chanpyona lakay yo, Lig dè Chanpyon.
Non, al chache moun pou son chanpyon e met Roma a sa yo. Eske ou panse gen gwo jwè kòmsi an tèm de dimansyon? Tande. Pradjina bay li men. Non men Pradjina men tann jou sa kap chanpyon la tou ki gwo jwe ou konnen ladan an. Apre apre gade sa sa mpa konprann. Kounya map dakò avè w si w dim gon kote w bezwen rive jwè sa yo pap ka rive avè w ditou. Omwen fòk yo ka yo ka ede w pouse. Egzakteman.
Omwen fòk ou gen yon atakan de renou nan ekip sa k fè moun pè. Fòk ou gon bon medyè defansif epi fòk ou gon bon aryè santral.

Men omwen. Pandan se tan pa gen la tè a tou non. Non ekzat se sa. Esa kanmenm se sa pwoblèm nan. Pa di ou ke son nèg ki son nèf kòmsi vrè nèf pur men kanmenm ou bezwen pou nèg devan an si son yon elye goch oubyen yon elye dwat kanmenm yon nèg ki devan pou fè moun pè. Li al dwe Osimhen.
Ekzakteman pati dè nèg sa yo. Wi. Panse se ou nan dè moun.
Men kounya gon bagay gon bagay Fofo eske Paris Saint Germain pral dèyè Osimhen epi bay Leverkusen dèyèl Manchester United dèyèl eske ou panse lap fè chwa a?

off mic ansanm avèk nou men map raple map di bagay sa map di sa map di sa depi si pa mwen menm depi 2018 lèsa m nan inivèsite a map fè diskisyon sa avèk 2 3 zanmi pwojè sa grenn moun panse ka rive pi lwen ak pwojè sa rele yo se mwen yo.

Ki pase e Ajantin. Loran blan, Pochettino, e.
Mwen pa menm di Loran blan, Loran blan, nou gen 2 antrenè, m mete yo nan stad desè, Antoine Bongo e Loran blan. Wi sa yo, sa yo. M mete yo nan stad desè e. Poko vrèman gen pwojè vre. E yo fè Antoine Kombouaré a but, pa rapò avèk fason yo te revoke l la. M kwè li bay chanpyona Madrid sa. Wi wi li bay, li bay li. E se misye ki inisye pwojè a. E yo kòmanse pwojè a. M pa di nou l te fini avèl. Men, ou wè yon pwojè ki pase Carlo Ancelotti, ki pase Arjantin an, Pochettino, ki pase Thomas Tuchel, ki pase Guardiola. M pase Unai Emery. Ki pase Unai Emery. Epi, gade lè mesye sa yo kite ekip sa yo, m pa di y al eksele. Men mesye, pou di, pou di, pou di m Carlo Ancelotti pa ka reyisi avèk Paris Saint-Germain? Li ka, yo pa ba l tan. Ebyen, kounye a mwen menm mwen di w, e pa ba, e pa, gen pa bay tan se youn, men gen karaktè la tou pou reyisi avèk ekip sa a. Men kounye a gon lòt bagay. Gade pou wè, e, Thomas Tuchel, gade kijan l kite ekip Borussia Dortmund nan. E pou, e pou afè ekselent li pase ant match Borussia Dortmund, m kwè, e, e, e Bayern Munich nan afè jwè k blese epi tou nèg yo di non epi tou.

Ou panse fransè yo gen sa nan men yo? Kiyès? Fransè yo. Ou panse yo gen sa pou yo kwè nan yon moun? Pou mwen menm depi wap pale de foutbòl, m pa janm rantre fransè yo nan foutbòl non mwen menm. Mwen yo jis fè yo. A? Non. Moun nan baskèt m pap pale. Dezole, m pa janm rantre yo nan foutbòl mwen menm. Premyèman, premyèman, foutbòl, foutbòl, non non non non, non non, non non, se pa di m pa di yo pa konn foutbòl. Se jan w wè y ap trete de jwè, jan w wè y ap trete de antrenè, on dirè ke ou wè se nèg ki pa nan foutbòl men ki sou emosyon. Ou di m yo gon yo gon M panse se politik. M pa panse se politik. Emosyon ap fè w kite foutbòl deyò. Imedyatman w vin lakay yo, ou ta di se yo k ap mennen w. Gade tout.
Couverture yo fè pou kite Mbappe. Bagay la jan José Mourinho pa ka fè 6 mwa nan nan ekip sa. Ah Mbappe men mwen di w. Gade nap kite ekip la mwen di w. Pap gen trop problème. Pwojè sa a si l vle rive pi lwen e si l vle rete pou yap pale de li se pa de echèk yap pale sèlman de li malgre tout sa tout moun ou konnen k pase andan ekip sa m panse karaktè José Mourinho ap pou pou banm banm di banm redi l ankò banm redi l ankò José Mourinho

Paske ki sa k rive? Ou vini avèk yon defèt. Match nul pa bon pou ou. Se bat pou bat pou bay tèt ou yon chans de kalifikasyon. Men sa li di pa gen, li pa gen, pa gen okenn plan anti-jeu li pral fè defans la. Nou pa gen sa. Demen Ti Louis Henry ki mèt jou a menm an defans a 3 a. Lap mouri pi fò. Non li pa Wi kem mouri kem mouri mouri men kanmenm tout moun ap di m te tante o mwen m tal fè kalifikasyon an a kwa bon m pral
non non de fè sa twa non de fè sa twa non ou konn sak fèm di w nou pap fè frekansite sa ti doudou evrike pa gen moun pou l fon de fè sa twa

Premyèman pou Mbappé byen dòmi aswè a, dezyèmman pou plan jan ke nèg yo te fè triyang lan sou Mbappé a pou plan sa a pa mache. Sauf sa. Men apre sa pa gen anyen ankò. A chak fwa map raple w sa,
jan ke w panse ekip Paris an gwo bagay li pa Paris pa pral dèyè Paris pa pral dèyè yon remontada. Fòk ou toujou met sa nan tèt ou bro. Paris ouvri skò, bay la relanse.

Kanmenm, li moute nou de twa bèl match. Men jodi an la a, jan ke m ye a, m panse li ba nou opòtinite pou n wè pi bèl bagay toujou pa rapò avèk sa ke ekip la konnen pral gen pou l fè. Demen la, nou t ap konprann ke n t ap di Paris, si l pran gòl, li mouri nèt, e 3 a 0 l bezwen, sa yo t pran ladan yo la menm?

Li pase kay li non li pa kache non pa kache menm si moun kache pou vin kache demen non kounya si cheri vin kache l demen pa bon pou li non non non non li paka kache li paka kache kounya kisa Hernandez pa tèt zami pral fè li pral mande dayè lap jwa Pedri li pral mande e chans li genyen lap jwa Pedri li pral mande Pedri kenbe boul lan plis pou deranje ekip pa li an.

Pou l vin fè sa nou fè a. Wi, pa al eseye pran nan pyèj pou di w pral pare, ou pral konsève skò, pandan se tan w konnen depi ekip lan ouvri skò sou ou, ou fou. Mwen kwè Xavi ap fè sa tou. M panse ekip la te dwe jwe 17 ou poko kalifye wap vin jwe. Tout refleksyon yo chita sou do Ti Loulou Enrique e sou do ekip Brezilyen an. Xavi sèlman gen bezwen pou l jwe match ke l ka l abitie jwe. Avèk ekip Baselòn. Men sèl sa m konnen.
Pa al denatire tèt ou, pandansetan epa ou bezwen sa.
Al mande nèg rete dèyè pa moute, al mande nèg lè yo moute men sa pou yo fè, non. Sou al denatire tèt ou e ekip la ap bay avantaj. L ap jwenn tout pwen fèb yo.
Epi sa w tande a tou, Boulva, talè w tande premye mitan fini 2 zero, Baselòn ap chèche tèt li nan match lan, Baselòn elimine. Match sa, Kevy, w ap jwe avèk Yamal oubyen w ap jwe avèk Félix?

Pouki ap ralanti jwèt vit pa yo pral bezwen an. Pardon Jamal ka fè l pi byen. Se sa kap di wap vay a. Jamal ka fèl pi byen.
Bezwen nèg pou yap pou lap pou yap fè fot sou li pou Paris pa janm kitel vre pou lap reflechi jwèt. Poko kenbe. Mwen kenson. Non ou panse ou panse Felix ou panse Felix ka fèl pi byen.

Wi o mwen m te ka eseye al al eseye chanje yon bagay pou m di men sa Yamal pap ban mwen men sa Felix ka pote ban mwen la ou nan ou pral antre tèt ou nan nan yon nan yon plan de jeu men jodi an la a si Paris Paris pral jwe vit demen li pa li pa pral pèdi tan nan son ekip ki pral jwe vit ebyen si Barcelone li menm pa gon nèg kap kenbe balon an pou lap fè Paris ralanti paske. E Dembele vit mesye. Oh Dembele vit wi dakò. E Mbappe wè balon Mbappe. Sa vle di demen si match lan kòmanse ou jwenn Dembele, Mbappe jwèt yo yo menm lap mòde kote ke yap mete vitès sou ekip Barcelone la. Ou pa janm konn sak ka rive. Men gen 2 bagay ki gen nan dosye sa. E ase souvan Dembele, rakidite Dembele, rapidite e Mbappe li lye avèk rès dèyè ekip lan. Si demen Paris, Barcelone ta koupe pon sa ki egziste antre Vitinha e Dembele e lòt piti an kijan li rele m pa konn si Fabian Ruiz m pa konn si sa avè li yap jwe
oubyen yo koupe pon Hakimi paske Hakimi ap tounen mwen jis panse ke Paske pa bliye piti an paka tounen de epa Dembele non Mbappe paka tounen chak ou wè Mbappe tounen ou wè sak pasel Mbappe paka tounen. Min panse
demen nou pral jwenn yon Mbappe pwovokatè. M panse sa vre men lap jwenn yo vre. Pral jwe vit poul fè ti mesye yo pran katon. Lap jwenn yo.
Non m panse sa. M panse lap jwenn. M panse lap jwenn. E bagay pou Sharick fè demen tou. Fòl toujou m panse se pou Aouo.

Andan tan envazyon nan, ki twa jou ak ou tap kòmanse li? Gundogan de Jong, Pedri. Pwopè sa a se. Kiyès wap jwe? Wap jwe ak Fermin? Fermin nan plas kiyès? Men yon bagay tou, èske de Jong ap ka bay ekip la fòs li? Oh, pa fè sa! Non, non, non, non, pa fè sa! Paske Pedri se yon nèg ki fen. M dakò. Gen de bagay li pa pral antre ladan. Paske jan de match sa yo pral mande fòk ou, fòk ou ap, fòk gen gwo entansite.

Si li fè egal yon match wè Xavier sa vle sa w di. Map toujou pa dakò l kesn sa mpa dakò l li ret toujou pa dakò l sa vle di wi paske sa vle di gen de bagay gen de bagay pou n fini premyèman e e ti pitit nèg sa yo rele Gundogan nan son veteran li konnen sa Gundogan son veteran li konnen sa depi Gundogan son veteran li konnen sa sa vle di Gundogan ka mal mennen

Si Gaby te la. Wi si Gaby te la. Match la se match Gaby tap ye. M panse w ap lè w dim si Gaby te la a gen fòt chans se Pedri k tap sou ban parapò a blesir li wi on ne sait jamais paske Pedri gen kèk tan l pa balon. Paske Gaby kapab ba nou abataj fizik la. Ah ben se sa. Se sa wi m bezwen demen nan men Barcelone an. Paske m pa vle pou ekip Paris Saint Germain an pral pral genyen djèl mitan tèren yo. Paske a 3 moun sa yo

Se José Israel Gaston ki ap pote nou Gaston kman nou wè Israel la pase Israel ki ap pote nou Gaston e anpil lòt moun nou gen ti mesye taksi yo nou genyen ti mesye dam mache mango e nou genyen moun anba tamaren nou gen moun batapyon wotapyon lahat